What's up y'all, it's your girl Gita and I'm back avèk yon lòt videyo So mwen back avèk yon lòt videyo, jodia nou ka wè Mwen So mwen gen lontan m pa poste video e pa fot mwen ok So Yo Gon bagay mwen vin pale sa pa konsène m But m just renmen wè m just renmen wè l But m just renmen wè atis sa But li gen bagay l ap fè ke m pa renmen you know Kiyès Nou vle wè ki moun? But Anvan w wè ki moun ou konn sa pou w fè Depi w vini sou channel Guito a Subscribe Like Comment Toujou subscribe channel mwen an Share yo And then pataje l Fè moun Voye moun vin subscribe channel Guito a Nou preske rive a 6 k ok 6 Nou preske rive a 6 k So ann ale Nou pa p kanpe guys So share video Guito yo Like Comment You know Ok so m pral montre nou ki moun De ki moun m pral pale jodi a. So sa se Blandine. Sa se Blandedine ok. M pa konn kòman yo li a. M nan de Blandine, Blondedine ok. So manzè. M renmen l anpil serye. Si m di nou m pa renmen Blandine m fè pi gwo pe. M renmen l antan ke li bèl. Li son bèl kreyati. Li vreman bèl. But si l te kwè nan tèt li l t ap pi bèl. Malerezman li ka pa kwè nan tèt li. Li son atis wi but li pa kwè l son atis vre. Oh rezon ki fè ke mwen di sa. Ou imajine w, gade foto sa pou wè. Nou wè ki foto a byen? Eske foto sa ou ka mete lan social media? No. Eske foto sa ou gen mari, ou marye, ou gen pitit, ou gen yon ti fi? wap leve you know ou gon tifi wap leve and then pou jan de foto sa wap jan foto sa wap fè avèk yon moun kap souse like zòrèy kap bo nan zòrèy ki imaj wap kite pou pitit ou an lèl gran ou pa gon ken imaj wap kite pou pitit ou an paske sak fè mwen di sa se paske pitit lan pwal wè imaj sa yo and then moun pwal pale mal ou konn ayisyen deja nou konn bout ayisyen deja you know. Ayisyen yo pral pale tifi an mal paske manman l pat konn fè yon bagay serye, manman l te konn fè yon pakèt grimas. Even though li se yon atis, moun ap pale de li, moun ki dis, but an menm tan wap fè vye bagay nan vizaj pitit ou, pa nan vizaj moun non, paske ou just la fè bagay pou views, pou w ka plis atis, nan. Fòk ou wè nan tèt ou lè w atis. Depi w kwè nan tèt ou, wap atis. Even though, jan, jan w vle atis la wap konsa, you know, just kwè nan tèt ou. But ou imagine ou pwop lage style de foto sa yo avek yon moun and then mwen wè yon video anko kote li ap bo avek yon ti gason men li bo ti gason sou tet bouch sa pa fè sans nou wè bo a wi poukisa ou fè sa ou gen mari ou marye ou gen ou gen fwaye wap viv ak mariw nan kay pouki rezon ke ou fè yon bagay konsa. Li pa fè sans. Pou atis wap fè sa pou ka gen vyouz, pou ka gen moun. Nan. Lè konsa wap sal imaj pitit fi w la. But li pap wè sa kounye an. Paske li menm se ale l prale. Pitit fi l la vini. You know. Wè lè w fè yon bagay, e pa ou k peye sa. Paske ou menm ou prale. Pitit ou an kap peye sa paske ou konn sak fè sa paske ou menm ou gentan fin ou gentan fin jwi lavi w deja ou konn ou deja ou gentan fin fè sa w fè yo deja paske li menm kap vin dèyè a li poko fè anyen li li stil inosan toujou you know e sak fè lè w gen pitit gen de bagay ou te konn fè w pa fè l ankò paske la ou gen yon lòt level ou gen yon lòt life you know ou gen yon lòt vi kounya la paske ou gen yon pitit sitou yon pitit fi ankò. Yon pitit fi pou map kite tankou m atis pou map fè jan de bagay sa yo even though se yon mizik even though se yon mizik ou pral fè yon moun even though se yon fim ou pral fè yon moun but jan de imaj sa yo pa bèl nan figi pitit ou e pa nan figi a fans ou yo non nan figi pitit ou paske pitit ou kap vini ou menm ou prale yo e sèl bagay m pa sitire nan Blandedy. Sel sa selman apre sa li son bel fanm on bel fanm serye san mank li son bel fanm but li pa kwe nan tet li li pa kwe nan tet li li son atis li pa kwe nan tet li li son bel fanm you know li kwe nan sa lap fe yo fe tenten pou poul atis el pa kwe li gon talan li son bel fanm li ka fon bel mannken you know esak fe anpil medam Just kwè nan tèt nou pito ok. Pa kwè nan sa moun ap fè pou nou. Pa kwè nan sa yo di konsa ke tankou mwen menm sorry m gen anpil moun ki renmen wè m. M pa pral fè tenten pou sa. M pa pral fè okenn makak pou sa. Paske ou renmen wè m pral fè grimas pou pitit mwen ka wè sa m te konn fè yo. Non. M pap kite okenn vye imaj pou pitit mwen ka wè. M ap kite bon bagay pou pitit mwen ka pale de mwen. La Si ti fi a ta rive vin yon atis tou pap janm ka pale byen de manman. Eske manman te konn ap fè vye foto, fè bo avèk yon moun, ou gen mari w pou wap bo a yon nèg nan lè fèt li. Poukisa la? Poukisa? Pou yo ka pale de ou, pou yo ka pale de ou plis or pou yo ka fè I don't know. Kòman wap santi w menn? E sèl bagay sa m pa sitire nan Blondedine vre, serye. M pa sitire bagay sa nan manzè paske manzè fè twòp grimas ak kò l menn. Ou son bel fanm kreyol. Manzè vreman bel serye bel bagay even though lal fè dèyèl but it's ok paske m toujou di nou sa Bondye kreye tout moun but ou gen yon defo lakay ou kanmenm nou wèm gen gwo lanbrit li menm li pat gen bouda lal met bouda you know but m panse ke nou menm jèn lè nou arive atis Whatever nou vle nan bagay nan lavi nou, tout moun konnen nou. Fè bon, fè bagay pou moun renm, fè bagay pou moun renmen nou, even do wap jwenn kritik wi, but fè yon fason ke pou yo renmen w, pou yo pale de ou, pou yo di ah, manzè son moun ki bagay li deside you know, but lè pitit li ap grandi lap wè istwa manzè. But lè timoun nan, timoun nan gentan ap grandi deja, pitit manzè yo gentan gran, even do yo fèt isi, yo gen stil ameriken, but yap pral wè imaj sa yo, kòman yap santi yo? Hein kòman wap santiw pou wap gade manmanw ki gen ki renman papaw ou wèl wap wè even though l pa papaw ankò and then pou wap wèl manmanw ap bo a tout moun fè foto yon jan a tout moun yon nèg ap bo nan zòrèy poukisa poukisa li pa fè sans. So se video sa mwen te pote pou nou, pa bliye depi w vin sou channel Guito a peze subscribe peze ti cloche lan pou chak lè mwen lage yon video pou nou ka wè sa ke mwen lage yo. So nou preske nan rive nan 10 k ann ale share video m yo gade video m yo ann ale let's go bye.